Ok m dakò ansanm avèw mwen tande w eseye tande m yon ti tan mwen mande w eskiz pou tout sa ki te pase ant ti diskisyon nou te genyen e ou konnen se laj kap monte nou vin rive yon moman gen de bagay ke nou reyalize ke nou te konn fè nou pa swete sa rive ankò ok mwen mande w eskiz oprè de tout sa ki te pase valè sa w fè nan forè a la valè sa m konnen w fè la valè mal leve.

Bon, gen yon laj pou ou fè de bagay pou pa pou ou pa rann kont de bagay ke w fè, pa chita pou w kesyone memwa w pou w di, èske m dwe fè sa, èske m pa dwe fè sa? Men, gen yon lè tou ki rive, ou menm ou gen yon priz de konsyans ki moute w, ou di, en en, ou pa t dwe fè sa, ou pa t dwe fè sa. Si ke jounen jodi a mwen wè, mwen rankontre w, mwen pa salye w pou m mande w eskiz de sa Mwen te di yo, mwen konsyen ke mwen te antò, se ke mwen pap janm yon moun serye. Pou moun, fò aprann mande eskiz, fò aprann mande padon. Mande padon sa pa vle di ke se bese w bese vizaj ou. Men mande padon, se yon mwayen. Bwase nèg nan ti figi fre. Non feyton bon ou konn sak pou ou a e sam wè verite a li map pale.
Yow.
Apresa koman ou ye menm. Koman ou konnen nou la nou poze.

E ou gen yon priz de konsyans, konsyans ou repwoche ou de an depi de tout sa ke ou te fè. E ou konnen gen de bagay ou fè yon moun nan lavi ou menm ke ou mande padon, menm ke ou mande mil eskiz, tout eskiz li genyen ou pap janm padone? Banm di mwen, non. Si ke mwen mande ou eskiz a tout mwen menm ou pa asèpte l, lè sa mwen mwen pa reskonsab se ou menm ki pral konnen men pou mwen menm mwen. Mande eskiz ok. Ok. M panse sa ki te pase a li pa p repase ankò e m panse mwen menm ansanm avèk ou sa kapab rive mwen pa rankontre ansanm avèk ou souvan men mwen pa vle ke ou konnen ke mwen ansanm avèk ou gen okenn pwoblèm ni papa m tou li pa gen okenn pwoblèm ansanm avèk ou. Ou si? Non. Ok.
Pa gen pwoblèm.
Ok. Pa gen pwoblèm.

Lòtre jou m wè misye fè freka avè m men kounye a la bon. Nou rive nan yon moman menn fò nou met dlo nan diven nou. Ay mwen menm apresa m gon nèg la m te gentan tcheke pou m al fè m t ap met misye kouche nèg. Mouche pou sa m pase andan prizon an. Lè m soti m te gentan reyaji. Ou wè m mache trankilite gen de bagay m pa.

Pou nou viv jan nou dwe viv. Mesye, mwen mande nou eskiz le fèt ke te gen kèk lagi, le fèt ke kèk reyaksyon ki te fèt ki te anòmal. Men lè m reyalize ke m gen yon pèt de konsyans ke nou sòm imen, sa vin fè ke m panse kat fwa plis mwen di ke non, divizyon pa p mennen nou okenn kote. Wi sa kapab rive gen kèlke choz ke nou pa kab antann nou. Men nou konnen a lavni lè ke ou gen yon aj timoun avèk w ap vin gen aj kap moute sou tèt ou, gen yon sòt de konsyans kap anleve, sa vin pèmèt ke mwen vin reyalize divisyon pap mennen nou okenn kote e an nou ini nou, an nou nou gen dwa nan, nou gen dwa nan zòn nan nou pa ka kontre tou lè jou, nou pa ka ap chita manje, nou pa ka chita pwomennen ansanm men malgre nou, nou se vini nou vin nan zòn nan men pa kont m pa wè ke move vi a li sipoze kontinye paske. la majorite moun ki gen jan de vi sa yo pa egzanp, yo mache pou pè paske yo konnen a nenpòt moman, a nenpòt ki lè yon bagay mal ka rive yo. Ebyen mwen menm avan ke mwen te papa m chita l pa lansman avèk mwen anpil e. sa vin pèmèt ke mwen jwenn plizyè lòt moun ki pale ansanm avèk mwen tou, e mwen vin gen yon konpòtman ki anòmal, sa vin pèmèt ke mwen di nou eskiz pou sa ki te pase, e m pa swete ke sa rekontinye pase ankò. Si m rankontre ansanm avèk ou, ou pa bezwen pou w fè yon bò pou ban m pase, e mwen menm tou m pa bezwen pou w fè yon bò pou m ba w pase. Ok ou preche trop, trop literati ou konprann? E eske tout sa ou te fè ou te ba ti jenòm nan prizon ou te fè li pran prizon eske jodi a wap mande misye padon?
An jeneral mwen mande eskiz An jeneral mwen mande eskiz e m panse ke gen kèk bagay ki te pase li pa oblije repete yo paske lefètke ou mande eskiz avèk yon moun piske ou mande l eskiz Sa pa dwe repwodwi ankò. Ok, e mwen ou te fè derespekte avèy la, sa wap fè? Ou menm mwen te derespekte? Wi. Ok, lè ke banzo, le mo jeneral, m pa konn si ke nou konprann li an vrè sans. Lè ke ou pale de mo jeneral, pa egzanp, si pami 10 moun, ou di jeneral, se ke ou envite tout moun.